enstale li nan Senlwidinò, li te boule 20 kay e tiye 14 moun nan sizyèm seksyon e 50 danje te patisipe nan bagay sa yo tou. An 2020, 50 danje ale lakay pastè Ipolit a inè di maten, li tire pastè Ipolit. Erezman. pastè a pa mouri, pastè a te tire sou li tou, tou le 2 te blese, yo tout te transpòte yo lopital Lapwent Pòdepè. Mwen menm lè sa a, kòm komisè di gouvèneman, mwen fè minote 50 danje nan lopital Lapwent lan. Etan done ke Lapwent pa twò renmen bagay sa yo, son lopital relijye, mwen fè transfere 50 danje nan lopital Pòdepè. Sepandan nan lè sa a, 50 danje te bay non li se Ui Lwi Jan Wilgens alyas Wilgens 50 danje. Sepandan, pandan 50 danje te nan lopital la, Etan done ke m pa gen ase de polisye pou m fè veye l, m te tou fè depo 50 danje pou m tou mete l sou kont APENAH ki gen estrikti sa a deja nan lopital Pòdepè a. Sepandan, lè m wè 1 mwa, 1 mwa edmi 50 danje ponkò refè, mwen pa vle ke avoka te ban mwen habeas corpus, mwen tou voye dosye a kabinè denstriksyon. Sa vle di ke 50 danje m pa t janm rankontre avè l ni l pa t pase devan m. Pandan dosye a kabinè denstriksyon devan jij Clovis Adajis, donk le 4 avril 2021, yo enfòme mwen ke 50 danje sove. Le 5 avril, mwen mande APENA yon rapò sou dosye a. Mwen tou, le 5 avril la, mwen remete yon manda dèyè 50 danje pou tantativ dasasina avèk 2 bi dekzekisyon plis evazyon. E mwen te mande APENA yon rapò detaye sou dosye a ke m te achemine bay minis mwen Pòtoprens e. Lapolis tou te pran 2 mezi administrativ kont tout ajan APENALES a ki t ap travay nan APENA pou jou 4 avril la. M ap raple nou ke se pi gwo kontantman mwen, pi gwo jwa mwen, se paske yo arete 50 danje komisè Eno pran li Wanament paske misye te mete tèt mwen a pri. Misye te di etandone ke li se sòlda level Level, avèk 2 lòt sòlda, te vin Pòdepè pou yo t enstale yon klima de tèrè. Ebyen, nan operasyon sa a m te ladan, 3 nèg sa yo te tonbe mòtèlman. Dou 50 danje te di ke fò l bwè gwòg nan kokolo tèt mwen. Sa vle di ke vi m te an je avèk 50 danje. Konnya la a, mwen an sekirite avèk 50 danje ki nan men lapolis. M pa gen oken rapò avèk 50 danje e m pa kwè ke pou sèvis ke m rann kominote a, se yon tapi wouj pou yo ta mete pou mwen olye ke pou yo ta kap atribye m a yon nèg ki se yon kriminèl k ap tchwe moun Senlwidinò, ki te nan dènye kidnaping pastè Felisièn Senlwidinò ki baze l nan Tibwadòm Gwomòn pou yap kidnape moun alò ke se mwen ki te enstale polisye nan zòn sa pou trake nèg sa yo e m poko janm rankontre 50 danje m pa konnen l se lè yo pran l la m konnen l donk mwen di pote yon demanti fòmèl a kesyon rapò m avèk yon bandi konsa e sitou dosye a te nan kabinè denstriksyon Tout moun konnen sa klè, lè yon dosye nan kabinè denstriksyon, komisè gouvènman an pa ka lage l, e si m t ap lage yon nèg, li pa ta ka, se sove pou li sove, se miray pou li grenpe pou l pase. Gouvèneman près le parquet de Port-de-Paix mise en disponibilité Konsènan dosye 50 danje a, 50 danje se nimewo 2 nan gang Level la. Gang sa a te enstale li nan Senlwidinò, li te boule 20 kay e tiye 14 moun nan sizyèm seksyon e 50 danje te patisipe nan bagay sa yo tou. An 2020, 50 danje ale lakay pastè Ipolit a inèdimaten, li tire pastè Ipolit. Erezman, pastè a pa mouri, pastè a te tire sou li tou, tou le 2 te blese, yo tout te transpòte yo lopital Lapwent Pòdepè. Mwen menm lè sa a, kòm komisè di gouvèneman, mwen fè minote 50 danje nan lopital Lapwent lan. Etan done ke Lapwent pa twò renmen bagay sa yo, son lopital relijye, mwen fè transfere 50 danje nan lopital Pòdepè. Sepandan nan lè sa a, 50 danje te bay non li se Ui Lwi Jan Wilgens alyas Wilgens 50 danje. Sepandan, pandan 50 danje te nan lopital la, Etandone ke m pa gen ase de polisye pou m fè veye l, m te tou fè depo 50 danje pou m tou mete l sou kont APENAH ki gen estrikti sa a deja nan lopital Pòdepè a. Sepandan, lè m wè 1 mwa, 1 mwa edmi 50 danje ponkò refè, mwen pa vle ke avoka te ban mwen habeas corpus, mwen tou voye dosye a kabinè denstriksyon. Sa vle di ke 50 danje m pa t janm rankontre avè l ni l pa t pase devan m. Pandan dosye a kabinè denstriksyon devan jij Clovis Adajis, donk le 4 avril 2021, yo enfòme mwen ke 50 danje sove. Le 5 avril, mwen mande APENA yon rapò sou dosye a. Mwen tou, le 5 avril la, mwen remete yon manda dèyè 50 danje pou tantativ dasasina avèk 2 bi degzekisyon plis evazyon. E mwen te mande APENA yon rapò detaye sou dosye a ke m te achemine bay minis mwen Pòtoprens e. Lapolis tou te pran 2 mezi administrativ kont tout ajan APENALES a ki t ap travay nan APENA pou jou 4 avril la. M ap raple nou ke se pi gwo kontantman mwen, pi gwo jwa mwen, se paske yo arete 50 danje komisè Eno pran li Wanament paske misye te mete tèt mwen a pri. Misye te di etandone ke li se sòlda levèl Level, avèk 2 lòt sòlda, te vin Pòdepè pou yo t enstale yon klima de tèrè. Ebyen, nan operasyon sa a m te ladan, 3 nèg sa yo te tonbe mòtèlman. Dou, 50 danje, te di ke fò l bwè gwòg nan kokolo tèt mwen. Sa vle di ke vi m te an je avèk 50 danje, kounye a la a, mwen an sekirite avèk 50 danje ki nan men lapolis. M pa gen oken rapò avèk 50 danje e m pa kwè ke pou sèvis ke m rann kominote a, se yon tapi wouj pou yo ta mete pou mwen olye ke pou yo ta kap atribye m a yon nèg ki se yon kriminèl k ap tchwe moun Senlwidinò, ki te nan dènye kidnaping pastè Felisièn Senlwidinò ki baze l nan Tibwadòm Gwomòn pou yap kidnape moun alò ke se mwen ki te enstale polisye nan zòn sa pou trake nèg sa yo e m poko janm rankontre 50 danje m pa konnen l se lè yo pran l la m konnen l donk mwen di pote yon demanti fòmèl a kesyon rapò m avèk yon bandi konsa e sitou dosye a te nan kabinè denstriksyon Tout moun konnen sa klè, lè yon dosye nan kabinè denstriksyon, komisè gouvènman an pa ka lage l, e si m t ap lage yon nèg, li pa ta ka, se sove pou li sove, se miray pou li grenpe pou l pase.